Ben bonjour, bonsoir les amis. Se toujou avèk ou Leme Jacquet, otreman di Jacquet L. Jodi a nou pa vin pote pou ou yon ti video enfòmasyon, e men pito nou vin pote pou ou yon ti video gen a wè avèk dosye teknoloji. Petèt sa ka rive anpil fwa nan lavi ke ou te bezwen ti konesans sa, ou te bezwen ti sèvis sa men ou pat gen konesans de li pou te itil tèt ou. Alòs yon bèl ti videyo nou pote pou ou ki gen a wè avèk teknoloji jan m te di l deja a. Nou pral pote pou ou e ki fason, ki meye opòtinite ki egziste pou w lokalize telefòn ou a distans si tout fwa ke l ta pèdi pandan w ap itilize kòd Gmail ou a, alò kont Gmail ou an. Donk e ou kapab tou bloke telefòn nan a distans, konsa tou si telefòn nan pèdi ke ou pa gen espwa pou rekipere l kote l ye a, Ou kapab efase tout done ke ou te gen sou li, tout aplikasyon ki te konekte, tout kòd sekrè ki te rete aktive sou telefòn nan. Ou kapab efase tout done ou yo nèt sou telefòn nan a distans a pati de yon lòt aparèy. Pa egzanp, si ou te gen videyo sou li, ou te gen foto sou li, ou te gen yon pakèt done WhatsApp sou li, aplikasyon ou te enstale, ou kapab etire, ou kapab dezenstale yo a distans, ou kapab siprime tout done sa yo. apati de yon lòt telefòn men pandan ou pral itilize kont Gmail ou te kreye sou telefòn ou an. Alò avan n kòmanse, jan n toujou di l, rann nou ti sèvis sa. Donk nou konnen ke ou se san nou, ou chè avèk nou menm anpil. Pou kontinye ankouraje nou avèk travay n ap fè a, donk n ap mande w, pa ezite, ba nou yon ti kout pous, like vide nou, videyo nou yo. Si yo fè w plezi e aktive notifikasyon an abòne avèk chanèl la pou pa rate okenn nan pwochèn videyo nou yo. Chak jou nap gen poun pote pou yon ti videyo konsa ki gen a wè avèk teknoloji. Ann ale nap kòmanse. Kòm nou konnen l deja, lè yon moun achte yon telefòn selilè, donk li evide aske ou kreye sou li premye bagay yo mande w kreye sou li se yon kont Gmail. Ann ale nap kòmanse, nou pral kreye kont Gmail la. Nou prale? Nou prale? Etan done ke mwen menm te deja gen kont sou telefòn mwen an, donk m pral just ale pou m montre nou kote n ka rantre pou nou kreye kont Gmail la men m pral just itilize yon kont Gmail ki te egziste deja. N ap rantre nan Google. M antre nan Google. Pandan m antre nan Google, m prale a dwat, a dwat nan ekran an. Donk, n ap wè ki kote, ban m fè, ban m fè yon ti flèch pou nou. M prale adwat nan ekran an, se la. Donk, lè m fin ale la, mwen klike sou li. Donk, m gen plizyè kont Google sou li. Ebyen, m prale anba, m prale nan ajoute otre kont. Se paske m te deja genyen sou li deja. Men si m pa t genyen l t ap just di m kreye yon kont. Ebyen, n ap tann, l ap verifye. Ann tann, ann tann, nou wè kot yo ba nou pou n rantre adrès nou, se si toutfwa ke n te posede yon imèl deja, si n pa t posede l nou prale nan Kreye yon kont, m prale kreye pou mwa. Donk m ap kreye pou mwa, yo mande m non, prenon, tout bagay nèt. Kounya la, lè m fin fè tout pwosesis yo, m ap rantre non m, rantre imèl mwen an, tout bagay, epi m rantre modpas la, kòd sekrè a, m ap toujou bat pou m sonje kòd sekrè mwen an depi m fin kreye l, alò. Map sonje yo, m sonje email la, m sonje kòd sekrè a. M pa bezwen menm rive tout kote sa yo paske m te gen deja gen kont sou li, m pral fèl avèk pam nan, men ou menm si wap fèl, wa kreye kont ou pase lè w achte telefòn lan w konnen ou nòmalman fò mete yon kont Gmail sou li. Nap fè yon ti tounen poun ka pase nan pwochèn etap la. Donk lèm fin kreye kont Gmail la, dezyèm bagay m pral fè sou telefòn mwen an m pral sekirizel. M prale nan paramèt, m ouvri paramèt mwen, epi m ale. Mwen ale nan Ekran de vewouyay. M klike sou Ekran de vewouyay. Yo pral di mwen, m gade anlè m wè Mode de vewouyay, m wè oken. M klike sou li. Donk kounye a m pral chwazi ki stil m ap fè l. Eske m ap mete yon kòd pin, yon glisman, yon modèl, elatriye, yon modpas ki kapab gen yon ekip mo, bagay, elatriye. Donk m prale m ap pran Modpas. M prale m ap pran Modpas. M ekri. yon modpas. Kounya la m pral ekri m pral mete yon modpas. Egzanp m mete Jacques. Yo pral mande m pou m e alò eskize yo di modpas lan pa idantik paske m te deja mete l deja. Bon m ale se mete le me. Donk m deja konfime l modpas lan li sovgade. Donk lè sa telefòn mwen an li sekirize. M ap fon ti tounen. Pou moutre nou ke telefòn nan li sekirize. Donk kounya la, lè telefòn nan, si telefòn nan m tap itilize l, toujou sonje lè wap sòti avèk telefòn ou, pa janm bliye rabat ekran telefòn nan, epi ou prale nan lokalize, ou mete pozisyon, telefòn pam nan l mandem pozisyon, m aktive lokalizasyon an ki se pozisyon, Epi m toujou tou aktive entènèt mwen. N ap wè done mobil la la ki toujou aktive. Epi m prale. Etan done ke telefòn nan pèdi, donk son lòt telefòn m genyen, e kòm si telefòn m ap itilize la son lòt telefòn m te pran, mwen e pral lokalize telefòn sa m te genyen ki pèdi men ki gen modpas sou li, ki gen entènèt li ouvri sou li, ki pèdi. Donk m prale. M prale nan e Play Store. M prale nan Play Store. Jan nou te konnen l deja. Play Store. Meni. Donk. Lè m ale nan Play Store, m klike sou li. M klike sou li. Ekskize mwen pase m te deja fè esè an. Kounya la m prale, m ap ekri lokalize, lokalize mon aparèy. Oubyen mon telefòn. Kounye a l bay plizyè. Nou wè, yo ekri anlè yo bay plizyè. Men m pral anba a, m ap chwazi sa ki ekri Google localize mon appareil. Bon, m fè ti antouraj la pou nou. Se sila a. M chwazi l. Donk, lè m fin chwazi sa, m klike sou li. Epi l mande m pou m enstale l. Mwen enstale l. M ap tann enstalasyon m nan. Aplikasyon m nan deja ap. telechaje. Donk li pral telechaje l mete m an atant. Li deja fin telechaje epi l ap enstale. Pa bliye m di nou se n ap chwazi sa ki gen ti senbòl telefòn nan ladan l lan. Ok ann tann ann tann aparèy lan ap enstale aplikasyon. Kounye a l mande m pou m ouvri l. Mwen ouvri aplikasyon m lan. Nou ka wè ke m te deja gen yon imèl sou li ki se Rebecca Lemy. Donk Rebecca akomèsyal gmail pwen kòl. Pwen kòm alò eskize Donk nou prale E anba yo make Konekte Antan kenvite M panse nou wè ki bon Se konekte Meni Antan kenvite Donk m pral konekte Sa vle di se telefòn mwen ki te pèdi M ap lokalize kote l ye Apati de telefòn ki nan men m nan S on lòt telefòn yon zanmi m prete pou m lokalize telefòn mwen ki pèdi M klike m ap konekte tankou yon Envite. M ap konekte. M yal al mande mwen pou m twouve device mwen an. Find my device. Donk kounya la, m prale m ap rantre email mwen te kreye sou telefòn m an k pèdi a. M pral rantre l kounya la. Pa egzanp, e m ap rantre yon email ki se leme jacques 12 a commercial gmail pwen kòm. Yo mande m pou m. Avanse. Yo dim antre modpas mwen an. Pa bliye m te di nou lè w fin kreye modpas lan avèk Gmail la, kont Gmail la sou telefòn nan, ou dwe sonje modpas ou. Donk, mwen ekri modpas mwen. M ekri modpas mwen, egzanp, m pran sa kòm modpas. M ale. M ap konekte etanke yon envite. Deja, yo mande pou m anrejistre modpas lan, m di non. Epi, m otorize aplikasyon an pou l chèche l. Wè, aparèy mwen an, telefòn ki nan menm nan gentan di m telefòn mwen kote l pèdi an, men kat jewografik lan, men ni, pa egzanp m ka di si m te an Libi, m te o Tchad, m pa konnen nan nenpòt peyi m te ye a, yo gentan di m ke telefòn mwen an kote l ye a, mak telefòn mwen an se yon Galaxy. Telefòn mwen an se yon Galaxy. Son Galaxy A7, 2018. Yo dim li dans votre main. Sètadi ke telefòn map itize poum fè travay la la se li menm kont Gmail sa se sou li liye. Men an ka kontrè ke kont Gmail la se pat sou li li te ye, donk ou tap wè yo tap dim ke telefòn mwen l twouve m li twouve l nan tèl kote tèl rue e yo dim tou Wè yo di m dans votre main e yo di m tou men ki kantite chaj telefòn nan genyen. Sètadi kot telefòn mwen ye a men ki kantite chaj ke li genyen. Donk e lòt bagay ankò ou ka fè apati de aplikasyon sa a. Kòm etan done ke telefòn nan nan men mwen, ou pap wè l afiche nan kat lan. Donk men si l pat nan men mwen ou te ka wè l afiche pa egzanp si telefòn nan te pèdi an Aljeri li tap afiche la, Libi oubyen nan yon riyèl nan peyi kote ou ye a li tap afiche. Nòmalman. Enben, donk, gen lòt bagay m ka fè toujou. Nan menm telefòn ki nan men m nan, si m konnen ke telefòn nan, alò li tou pre m, men m pa ka idantifye nan men kiyès moun li ye egzakteman, men m fin lokalize, m kotwaye moun nan, m wè kote l ye, m prale m ap fè sone telefòn nan. Depi w klike sou sa la, rapidman, tefòn ou an li pral sone. Arete leson. Mwen arete leson. Donk. E dezyèm bagay yo ka dim sekirize laparèy. Kote m ye a, m antre yon modpas, ou wè li, m antre yon modpas, m konfime modpas la anba a ankò la, depi m di swivan sèlman, kote telefòn nan ye nan men moun nan kote li ye a li sekirize. Epi m ka ale pi ba a tou pou m efase de done. Nou ka wè ki bò? Donk li make efase. Lè done anba a la, si m vle, kote telefòn nan ye nan men moun nan, m kapab efase done yo sou telefòn nan. Donk alò, sa se ti prensip ou kapab lokalize telefòn ou si tout fwa yon moun vòlè l, ou ka bache aplikasyon sa a, ou telechaje l, ou rantre kont Gmail ou, rantre tout bagay, w ap wè nan ki ri l ye, tout bagay nèt e. Telefòn nan avèk tout GPS ki ladan l lan, l ap montre w kote telefòn nan ye. L ap mennen w egzakteman e kou l rive w ap wè ti bul lan k ap pilyote epi l ap parèt l ap di w, Aparèy twouve. Kote w ye a kounye a, si w pa ka, si l di aparèy la twouve ou nan mitan anpil moun, ou pa ka twouve nan men kiyès li ye egzakteman, ou fè, w al nan aplikasyon an, ou fè, ou ale ou di, fè sone laparèy. Ebyen aparèy la nan men moun nan kareman l ap sone, w ap ka wè nan men kiyès ke telefòn nan li ye. Donk e se te ti video sa nou tap prezante ou. Alò anvan m ale tou gon lòt ti bagay m ka di nou tou kap itil nou se ase enpòtan. Donk si telefòn nan nan dènye kote l alò se si telefòn nan gen entènèt ouvri sou li wi kounya men si l pat gen entènèt ouvri dènye kote moun nan dekonekte entènèt la sou li an lap lokalize lap di w men kot telefòn ou an ye pa egzanp si moun nan lakay li li tal avè l kou l rive lakay li l fòmate telefòn ou an depi l fòmate telefòn nan tout done yo ale bagay sa yo enben Lè w lokalize, y ap di w telefòn ou an te deloka alò li te dekonekte pa rapò avèk entènèt la nan tèl kay, nan tèl ri. Depi w al chèche, w ap jwenn kay moun nan men ki kote l te e retire entènèt la sou li an dènye pozisyon. Alò m panse ke ti videyo sa te itil nou. Donk, jan m te di l deja, pa bliye ba nou ti like lan, abòne avèk chanèl lan e demen si Dye vle n ap pote pou ou yon lòt ti videyo ki bokou. pli enpòtan. Donk, e pandan m prale, nou ka wè ke sou kat jewografik lan, li parèt ke aparèy mwen an li nan tèl zòn. Donk, men ni, men ni, men telefòn mwen an. Yo di m ke telefòn mwen an twouve m nan Rue Carlos Gomez. Men ni, se ke nan, nan moman m ap pale a la, mwen menm m nan Rue Carlos Gomez, telefòn nan e nan men m li ye. Yo di m ke telefòn mwen an twouve l nan. Rue Carlos Gomes nan yon kay ki gen nimewo 2213 donk se te yon bèl ti eksperyans alò swete ke nou te renmen ti videyo a si ou swete jwenn lòt ti videyo menm jan avèk sa sou dosye teknoloji pa bliye abòne avèk chanèl la mèsi a la pwochèn.